Bonjou tout moun, se frè Wesly ki rantre lakay ou. Mwen vrèman kontan pou ke mwen ansanm avèk nou jodi a pou yon lòt sesyon dansèyman. E nan dènye ansèyman nou te pale sou kòman, sou etidye pawòl la ki se yon fason ou kapab nouri lespri ou. Nou te wè jan ke li enpòtan pou ke yon kretyen li rete nan pawòl la. Paske gen anpil fab k ap di, gen anpil moun k ap fè tèt yo pase atravè lapawòl de Dye, ki annik pran yon vèsè ki mal entèprete li, epi sa w tande a la, y ap fè anpil, anpil dega nan sosyete a. Enben, parapò avèk sa, yon kretyen bezwen pwoteje tèt ou. E youn nan fason pou w pwoteje tèt ou, se ou menm ou konnen sa pawòl la di. Menm jan avèk kretyen Bere yo, malgre se te apot Pòl ki te vin prezante yo pawòl la, enben yo pa t kanpe sou sa apot Pòl te di yo, Yo te, e, yo pa t kanpe sou sa apot Pòl te di yo, men sepandan, yo te ale yo menm verifye tout sa apot Pòl te di yo, e se konsa, yo te wè, se konsa, yo te, e, wè pa yo menm, verifye tout sa apot Pòl te di yo, e yo pa t kanpe sou sa sèlman, yo t al verifye yo menm. Donk, nou menm tou nou bezwen, lè n tande yon moun ap pale de Labib, Nou menm pou n ale nan Pawòl la, paske nou gen aksè avè l, pou n al verifye èske sa moun nan di a se sa Pawòl la li menm tou li di. E jodi a, jisteman, ansèyman ke m gen pou nou, ki kapab petèt kout, men se wè kòman nou dwe etidye Pawòl la. Ki jan yon moun etidye la Parole de Dieu? Donk fòk mwen di nou ke pou etidye la Parole de Dieu, Dabò fòk ou pa ka fè sa san Sentespri. Donk pou w li pawòl la, pou w kapab konprann sa k ladan l, se avèk lèd Sentespri pou w fè l. Paske pawòl la se pa fransè ke li ye, se pa langaj m ta ka di natirèl ke li ye. Donk se yon bagay ki kode e moun ki gen kle a, Antite ki gen kle a se Sentespri l rele. Donk dabò ou bezwen chak fwa ou pral fè, ou pral etidye labib, ou bezwen mande Sentespri pou vin ansenye ou. Sa se premye bagay la. La dezyèm choz, fò gen bib la. Fò gen pawòl la. Donk ou pa ka pral etidye lapawòl de Dye ou pa gen bib. Donk sa pa fè serye pou yon kretyen pou se bib moun wap prete. Donk fòk ou gen bib pa w ok, fò w gen yon kaye pou ou ka note, pran nòt pa rapò avèk revelasyon ke Bondye ka ba ou, pa rapò avèk de bagay ki atire atansyon w, donk fò w ka gen yon bagay pou w note. Answit fò w gen yon diksyonè bò kote w. Byen antandi gen diferan tip de diksyonè, gen diksyonè de lang, pa egzanp si bib la an fransè gen diksyonè fransè, Konsa tou genyen sa yo rele diksyonè biblik. Diksyonè biblik la li menm li pi avanse e donk gen de tèm biblik ke w lè w wè yo tonbe si yo ka al nan diksyonè biblik la ki kapab ba w yon ti istorik. Pa egzanp lè w wè Betesda, lè w al nan diksyonè biblik li pral ba w yon istorik de sa yo rele Betesda a. Akote de sa, yon zouti ki ekstrèmman enpòtan pou yon moun k ap etidye Labib bezwen genyen se sa m rele yon konkòdans. Konkòdans lan kisa l fè? Konkòdans lan li pèmèt ke lè ou pran yon mo, ann di pa egzanp pè, lè w al nan konkòdans lan li ba w tout vèsè ki nan bib la depi nan ansyen testaman jis nan nouvo testaman tout vèsè ki gen mo pè la ladan yo. Donk sa vle di si ou ap li yon vèsè epi ou wè lap pale de pè, ou al nan konkòdans lan ou ka wè tout vèsè ki pale de pè epi kounya ou ka wè tout vèsè ki gen rapò avèk sa ou ap etidye a. Men mentnan teknik pou etidye la pawòl de Dye. Se ke ou kòmanse li bib la. Ou pa pran yon bout vèsè ou li. Si se yon vèsè, pa egzanp, an n ta di ke yon predikatè ap preche li bay yon vèsè, ou pran vèsè a, ou pa li sèlman vèsè a. Ou chèche orijin, pwen de depa, istwa vèsè a. Pwen de depa istwa vèsè a li ka apati de premye vèsè ki nan chapit la. Konsa tou, li ka pa premye vèsè ki nan chapit la, li ka nan fen chapit ki presedan, chapit ki avan an. Sa se yon bagay ki ekstrèmman enpòtan, pa egzanp, lè w ap li Apotre Pòl, tout liv Apot Pòl yo, di tèt nou ke se de lèt ke yo ye. Se pa di tèt non, se sa l ye an reyalite, se yon lèt. Donk lè m pran 1 Korentyen, 2 Korentyen, se yon lèt Apot Pòl ekri, 1 Korentyen se yon lèt Apot Pòl ekri a legliz Korent, 2 Korentyen se yon dezyèm lèt Apot Pòl ekri a legliz Korent. Donk chapit yo, vèsè yo, se teolojen ki mete yo ladan l. Apot Pòl pa t ekri lèt la avèk chapit avèk vèsè. Donk se teolojen yo pandan yo ap li, epi yo sibdivize l an chapit, an vèsè pou fasilite nou nou menm nou li. Men kounye a, ou menm lè w ap li, lè w pran, fò w konnen ke se on tou ke l ye. Donk sa vle di nan menm lèt la m ka nan 1 Korentyen, epi pandan ke w kòmanse li, gen yon kote Apot Pòl rive. Apot Pòl li te t ap pale de yon sijè, li gendwa petèt te nan chapit premye, li retounen avèk menm sijè sa nan chapit 3, chapit 4. Pou ki rezon? Paske se menm lèt la. Donk se sa k fè li enpòtan pou ke ou li. Ou kòmanse li vèsè a, lè w fin li vèsè a, ou monte pi wo pou w wè apati de ki moman li kòmanse trete sijè sa a. Paske nan lèt apot Pòl yo, li trete plizyè sijè. Donk, kounye a fò w ale avan vèsè a pou w wè ki sa ki di. Si ou pa jwenn eksplikasyon vèsè a avan, ou remonte jiskaske ou rive nan pwen de depa w kote ke l demare sijè l ap pale de li menm nan. Paske lè w pran vèsè a an deyò de sijè de sijè ke l trete a, e sa yo rele an deyò de kontèks li, enben s on pretèks ke w pran. E gen anpil moun jounen jodi a la k ap retire vèsè yo hors de kontèks yo pou yo fè sansasyon, pou kreye sansasyon. Donk moun nan li jus sou yon bagay epi bagay la m pa konnen li li fè sans nan moman an epi l pran li l lage sou li ou konprann epi sa w tande a la l ap di de bagay ki pa nan pawòl la donk sa ekstrèmman enpòtan moun nan ka di pawòl Biblik. Lè m di pawòl biblik la, di tout sa l di, ou di a wi, wi, se pawòl Bondye, men sepandan, sa l ap di a pa nan kontèks vèsè ke li pran. Donk, e lè nou fin li konsa, epi pandan ke w ap li, w ap note. Gen de mo ke w ka jwenn ou wè w pa twò konprann li, oubyen w sans lan ou pa sûr de li, ou al nan diksyonè pou wè egzakteman kisa li ye, kisa l vle di. E lè w fin li kisa l vle di kounya la, si l fò ke w note, ou note, epi ou reli pasaj la avèk siyifikasyon mo a nan tèt ou pou wè men egzakteman sa l vle di. E si Bib ou pèmèt ke w ka ekri bò kote l, ou ka ekri ti nòt bò kote Bib la, sa ap trè enpòtan. E pandan ke w ap li a tou, gen bagay ke w gen dwa, malgre w li, ou konprann franse ki di a, men ou pa kapte mesaj ki ladan l lan. Donk kounye a ou mande Sentespri ansenye w. eklere w, fè w konprann. An menm tan tou, sonje lòt vèsè ke w konn tande ki gen rapò avèk sa w ap li a, epi al gade yo. Pa rete sou sa w li a, al chèche lòt vèsè ki gen rapò avè l, gade kontèks lòt vèsè yo. Èske de sa yo, yo kole ansanm, wi ou non? Si yo kole ansanm, donk èske yo ansenye menm bagay? Èske youn konplete lòt? Sa ekstrèmman enpòtan pou yon kretyen pou fè. Lòt etap nan etidye pawòl la, se medite. Medite vle di ke ou ap reflechi a pawòl la. Gen de moman fòk ou pran ou mete ou aleka, ou pa nan mitan moun kap pale anpil, men pou ap reflechi sou sa ou te li a. Poukisa k fè apot la te pale konsa? Poukisa k fè se tèl jan Bondye te pale nan vèsè sa a? Men tèl lòt bagay ki te di. Pou èske èske l kontrè? Paske youn nan bagay ki enpòtan, konn gen moun ki konn ap di ke Bib la gen kontradiksyon ladan l. M ap di nou Bib la pa gen okenn kontradiksyon ladan l. Sa w pa konprann kontèks la, gen yon bagay ke w pa konprann, men Bib la pa gen okenn kontradiksyon ladan l. Si ou li yon bagay, ou eseye konprann li, epi ou ta sispèk gen yon kontradiksyon, di pwoblèm nan bò kote w. Pa gen kontradiksyon. Gen yon bagay ki echape w, gen yon bagay ke w manke, gen yon vèsè ke w manke, gen yon bagay ke w rate nan nan pasaj la, ki fè ke w panse gen kontradiksyon an. Medite pawòl la, reflechi avè l, reflechi avè l, reflechi avè l. E pandan ke w ap reflechi avèk li, ou kite Sentespri gide w, Sentespri pral fè limyè pou ou. Tande moun ki pi avanse espirityèlman pase w. E pandan ke w ap tande yo a, aplike prensip ke n ba ou la yo. M kwè ke si nou fè sa, enben sa pral ede nou pou ke gon seri de pyèj moun ap tann pou moun nan lapawòl, nou p ap pran ladan yo nou menm. Mwen renmen nou anpil, se te Frercy ki te ansanm avèk ou. Pa bliye ou ka poze kesyon. Ou ka ekri nou sou WhatsApp oubyen pa sms nan 33 56 00 09, oubyen ou ka voye yon email nan jwpie2re@gmail.com. La parole vient de ce qu'on entend, mais reste par ce qu'on comprend. Fòk ou konprann pawòl la. Si w pa konprann, poze kesyon. Tout kesyon bon. Tout kesyon bon. Ou ka voye kesyon sou gwoup la, ou ka voye l pou nou an prive, pa gen pwoblèm. Men lesansyèl se ke si w pa konprann, poze kesyon pou ke a la lumière de la Bible nou ka eseye fè w konprann. Mwen renmen w anpil. Bondye beni w, bòn jounen.